Ann pran egzanp menm yon fi m te renmen avè l nou fè mizik ou janm wè m pale de li konsa? Jamè! Non men poukisa poukisa li di sa? Eske ou gen yon pwoblèm pèsonèl ansanm avè l? Humm.
Pwoblèm nan e depi lè bagay Roody a pwoblèm nan kòmanse. Paske m te m te jije paske m te ret al joure Roody lè m konn bagay la, se apre lè Roody fin eksplike m rele manzè m di manzè men tèl bagay ou fè ou voye kaka la. Si w wè yon nèg ou pa ka ap trete nèg la konsa w ap fè tout malpwòpte sa yo. Depi lè a l fache. Epi m al an Frans yo poze m kesyon m tjò di sa m santi a. Depi lè a l fache. M pral di yon seri pawòl baz. M pral di bagay pou moun pa konnen. Pa konnen la m pral di. E m ta renmen ou rekòd sa m pral di a. Lò wè ou sonje gen yon pwogram manzè t ap jwe nan fachon l tèl bagay fachon. Fason cho. Mm-hmm. M ta bi an Chicago Bulls. Moun yo kal sou YouTube apre jwenn tout bagay sa. Ki bagay si m mete yo deyò la moun pap konnen?
Mwen video a. Mwen video a. Lè sa m rete New York, lè sa m te marye a Daphne m pot ko divòse m rete New York. Manzè rele m di m li gon show la se sèl mwen pou fè l pase bèl. M peye tikè m, m antre Ayiti. Pou tèt cho manzè a. E se si lè m rive nan cho sa. Ki es ki te manadjè sèn se Michel Chatey. Cho bay fachon nan. Mm-hmm, e tout moun mm-hmm. metal sou youtube apwe show yu bagay la telman m panike gen kote m pedi m bliye mizik la m fè fistal Moun pat konn sa. M fè fristal map enpwovize ansanm avèl epi li jwenn mwen nou fè fris nou balanse. Ou ede Michel manzè. Saben ale, wè ou di woodboy, e sak fè wè ou m ka gen pwoblèm avèl sa e frèm. Li gen bagay li ki di pap pale yo paske manzè ka di sal vle de li sa afèl li gendwa pa vle pale paske li te dan gou men gen de bagay li pa vle rive l ankò. Michel Chatè ale pou l monte sou sou stage la pandan Rutshelle ap chante anvan m jwe pouki m pa konprann mwen pou l al rale mikwo nan bouch Rutshelle. Se mwen k bare Michel Chatè m manke gou ba Michel Chatè m di m aksyon pap ka ban l al fè sa. Gen bagay lè map pale moun pa konnen yo. M monte m fin jwe pou ki yo pat konprann men apre lè fin jwe li tèlman kriye mwen kap konsole l m di l non mèt rilaks sa yo nan k pakou w. M pral pran Grammy Award nan Le Lanbi. Yo mande m ki atis m pi fyè nan tout karyè m. ke m te travay avè l pou yo bay yon Grammy tou m di Rutshelle Guillaume. E Roody, Roodboy, tout nèg ka gen prèv yo, moun ka di bagay. Manzè pa t menm konnen m rele l, li fè Roody depoze l mal nan Le Lambi avè l, yo remèt mwen yon plak, yo ban mwen yon plak, men plak sa lakay mwen, plak pa l la lakay l. Lè sa, m kite, lè m kite Le Lambi, n al jwenn Roody, Roodboy, kay Ti Ansito, Maestro, nan Delma, anfas Epi d'or la. Ki le bay le map pale yo, moun pa, m pa vle pale de sey de bagay. Kounye a la lò rive nan limit engra ou engra, m pa defann nèg. Richard Cavé m pa konn ipokrizi l, m pa konn whatever sa l ye, al fanatik sa l vle l fè sa l vle, I don't care. Men se youn nan nèg nan HMI la m pa janm wè k nan konta moun.
Yeah. Nenpòt sa w te ka gen a Richard Cavé kenbe l. Derespektan manzè fè ankò. Manzè chante yon mizik ou di pandan l di l pat konn tande l that much, epi l di l chante l pi byen ke mèt mizik la. Tout sa e frekansite.
Wi, derespektan. Nèg sa gen dwa pa reponn ou, men fantom nan l gen yon pwen. Fantom nan gon kwe pase mwen menm son rapè menm son bad man nan fanm de rapè. Papa koupe non nèg wè map rap la m son dou non m pa dou. Rap atis ka fèm vin chanje. M pat vòlè tou m pat kidnapè m pat bandi non men lè w pote boure m jere w jan pou m jere w la. Prensip. On moun panse se rap ki banm respè, mte gen respè nan basket, nan mache nan tout geto, nan tout sans. Ou wè ou lè ou, m swaf, m swaf, m swaf on kèf kleren kounya la. Ou ban mwen l, m dwe ou respè pou tout vi m nèt. Si m wè w on jou ou mande m, sa gen la m di w, kisa w te ap rele m nan pandan m vin fantom nan? Fò w fè m sonje lè m pat sou anyen san w te ban m on kèf kleren baz, ou pa repwoche m.
Ann fete. Yeah.
Ou pa konprann. La moun pa konprann men, wè zanmi ya e konsa David ye. Lòt nèg barikad yo pi modere, yo pap fè w sonje men n ka fè w sonje, si w vle. Aprè sa, lè m fin fè mizik pou ki yo pat konprann mwen, m pran w mennen w nan barikad pou w fè kwè yo pat menm konnen w menm, yo pat menm vle w menm. Yo te dakò chwazi pou lòt moun vini, m di non. Lè sa te gen Samantha ki te konn ap chante, yo te vle Samantha. Sa m ap di la, frè David ka demanti si se manti, m di non, an n pran Rutshelle. M pa chante nan stop. M pa chante nan sesi, m pa chante nan sela. Kounye a jodi a ou pa ka ap di kòmsi ou pap travay avè m. M pa bezwen travay avè w. Lòt lè m travay avè w e pa ou k fè m gen non. M fè w gen non. Kòm ou pa respekte l ou pap chante mizik mwen. Waww.
M panse, m panse manzè an anraje lè li, lè li di sa tou. E, non men, èske ou pa, pat gon jan ou te ka jere sa avè, avè manzè?
Hein? Eske Champion, ou pat gon jwè? m jere sa Eske ou plizyè pat fwa. Mhm. Tande, e pa premye fwa m wè manzè ap pale de Fantom. Pandan nou pa nan ouvè bouch la. Mande manzè si m janm, dènye tweet m konnen m te fè, m te gon mizik li te sòti m di mizik sa pwofesyonèl anpil wi, m renmen sa. Men sèl Mhm. mo m konnen m te di. M pa janm di yon mo mal de manzè. Depi apre lèm te fin pale an frans la sam te di a e m kanpe dèyè l. Manzè pa gen talan ankò, talan ale.
Oh!
Kounye a e bòbòt la kap pale. Se mo sa moun yo gen pou yo avè m nan? Jere bòbòt la. M wè gen yon Roody Delpé, m wè gen yon Roody Delpé k pale. Sa k Roody Delpé a? Sam fè nan mizik Roody Delpé janm fè l nan vi l. Roody Delpé pa kou gen yon hit ki sot lari an fas la non. Kap vin pale. Moun pa pale de mwen. Lòt nèg ka ap bere moun, mwen m pa bere moun. M respekte moun ki respekte m. Ou pa respekte m tou m pa respekte w. Roody Delpé.
Non mwen mse ap vin ouvè bouch li pale. Son ti kibòdis ou ye, jwe ti kibòdis gig 150 dola ou. Mwen lèm kanpe yon kote m fè 30 mil, m fè 3 mil. Defann bòbòt ou si w ap defann li. Men demen pi ka apre lè yo pa bezwen wè w la ankò paske ou pa ka konpoze ankò yo ba w menm bagay la pou vin pale. Paske tout moun te konn wè lè wap, lè lò, lè, lè moun ap bo avèk moun sou stage kounye a jodi a moun sa pa gou nan bouch ou ankò. Tout moun gen kou pa yo.
Wap pale.
Non m pa vle pale non men bon, bon m pa vle m pale de Fantom paske mwen m pap sere kras.
Ke yo poze.
M pap sere kras.
Ok, kounye a, Fantom. Si pa aza Rutshelle ta ekri ou pou Non, nou manzè pa gen dwa. Si manzè ekri m, si depi m gade menm nom manzè ekri la kounye a e pa menm mwen k ap pale, e madanm mwen k ap jere sa. Pa bliye m marye non, madanm mwen gen dwa sou tout bagay m ye nèt. E Wap madanm mwen son amerikèn li ye, li